Èske ou konprann sa m di w la? Bon, si m ka jwenn yon esplikasyon de Dany. Poukisa?
Sa k pase menm? M panse dapre tout sa ou di yo, se yon w pou ta kenbe. Paske ou pa t chache jwenn ansanm avè m, ou te rive sou mwen anvan. Bagay Daline sa, pa depi tann dat tann dat li pa janm vin lakay mwen ankò non. Menm nan telefòn Daline pa rele m non. Epi l panse ke li kapab vin blo m, vin fè sa ke l vle. Swa jamè monchè.

Kay paran w, m sipòte kounye w ap vin di m ou pèdi djòb ou, wè kitan m bal okipe timoun nan. Pasyans. Pasyans pou jous kilè? N ap met grangou timoun nan sou pasyans? Jiska prezan, gèlè, leve w nan dòmi wi, ou mèt leve nan dòmi wi, paske mwen nan dòmi w ye. Kote w jwenn an pawòl sa w di m nan?

Bon
Ou konn sak pase aprè jounen jodia map retounen kay paranm paske paranm pat gen pwoblèm avèm se ou ki te pran dwa granmoun ou matirite granmoun ou kounya ou paka dim ou pèdi djòb pou map pase mizè avè w manmanm pa gen pwoblèm avèm map tounen kay manmanm. Ou te gentan depi yè swa dim ou te gentan pou ale ou te gentan gen tan pou ale deja. Mesye kap lèw pap chanje mesye ou janm pa la misye la menn kèt menn.

Map retounen kay pa m ou konnen aprè jodi a bliye timoun nan bliye nimewo telefòn lan. Men se pitit mwen li ye kòman fè pou m bliye l. Premye fwa w wè sa? Men se lè l mande w pou mwen kisa wap di l. Papa l mouri.
Son bagay ki trè senp.
Bagay ke map viv.

Men bagay kem pran pou blag mesye se li vin serye. Fami te konn banm kob poum di fami m pral fè operasyon l banm kob poum al fè operasyon an kou epi poutan m pran kob la poumo gide pitit. Men m di fanm nan konsa travay mwen yo mete m yo revoke m nan travay la. Kote m tap travay sa Bondye. Fami kite m m pa gen kob men fanm sa ankò m te konsantre m sou li menm men l kite m. Epi papa manzè tèlman frekan men manman l frekan. Papa son nèg ki ka mure chen nan boudam. Ok men sam pral fè pa gen le chwa non. Pa gen de bagay konnya la m pa gen fanm m pa gen moun kap ban mwen ankò e fanm ki te konn ban mwen lari a pou mwen.

Franchman, franchman m pa ka konprann bagay sa. Sa vle di m imajine w depi w yon bagay m ap sere men pou moun pa konnen men. Tout sanble yon banane k tonbe nan bouch m se misye ki pou rive rakonte m tout bagay sa men. Shit men. Pwoblèm gen nan mouda m, pwoblèm agoch, pwoblèm adwat, pwoblèm devan, pwoblèm dèyè. Kèt men. Se tout sere m sere bagay la men se pou nèg la pa konn bagay la nèg la vin rele m o kouzen o m pran nouvèl yo m pran nouvèl yo kèt menn sa son pongongon menn m nan bon nan ka sa kisa m bal fè la menn hein on ba yon ba yon ba m ap sere fè sekrè menn o nèg la di o kouzen o m pran nouvèl yo o sesi sela o poukisa w lave ti piya konsa. Pandan se tan nèg la pat menm konn sam te gen ansanm avèl menn kyèt menn Bon nan ka sa sam bal fè la menn Pou mwen misye vini Pou mwen l vini Pandan se tan l vini sa kou nèg la al bay mrengle menn Li pa al mrengle l non E nan boudam li vini Franchman menn Bon nan ka sa la misye Pwoblèm yo vin nan kòm Jan nou se.

Li gwo koze frem. Li bay laptop bay ti sesi ti sela. Ah yo m vin la vin yon ti m vin yon ti siye sou sa la menm map distrèm la. Kote w vin ak laptop sa menm frè? Monchè
gwo kesyon w poze m la wi. Laptop sa menm se mennaj mwen ap banm li. Mennaj mennaj kiyès sa menm. Kèt ou menm. Kèt ou ti bèl ti seksi a oh ale yow valè tanm fè poum esplike w kèt ou sa menm a lotre jou lè nap pale menm map di w men ti fanm ki renmen m anpil bagay sa yo men lè nap pale ou te di m konsa ou pa al pran bagay nan men pa ou pa sonje menm. Monchè bon avanse papa.

Sa vle di ou gen problem tou menm. Wap konnen baz.
Banm ekri pou avan tou. Monche ou konnen m gon vye fanm. Humm fanm tou byen. E patnèm ou ye. Sa ou banm jodia e li map tou kenbe. Fòm tande. Tande.
M gon fanm. Fè fanm sipriz. Oh oh.
Achte flè. Achte pafen. Humm. Achte braslè. Ok.
Bijou tout bagay boutofen mwen k peye kay pou yon fanm bòdè m wè si tankou m fè tout bagay sa yo ank ok angwo m ba fanm nan tout bagay yo mèsi cheri oh fanm sa pa merite w menn fanm sa pa merite w menn tonnè boule m m pap viv si w wè sa m fè bòdè m m menm fè sakrifis ke m pa ta menm dwe fè pou yo wè lè yo di sè pli fò tonnè boule m baz. Sak pase avm zanmim. Monchè M te pale w de Kekou deja. E m te pale an gwo e an laj. Sa vle di la, sa ki vin, chanjman ki vin fèt la, se paske ou te di m, pa pran bagay kòm si nenpòt ki jan nan men fi. Men monchè, ban m laptop la menm, m te byen bezwen menm, m pa t ka refize l menm. Chè ou konnen byen e peti frèm ou ye m pa ka lage w nan twou m pa ka ba w move konsèy menm men anplis de sa ou gentan adilt menn gen de bagay nan vi a yon moun pa bezwen enpoze w pou moun ap di w men kisa pou fè epi men kisa pou pa fè menm pase ou ka pran desizyon ou ka pran desten w an men. Ok m pa di fi ou gen nan menw lan son move fi e m pa di tou se yon bon fi sèl sa ou rive pou fè se pou ou toujou rete aktif menn ok e anplis de sa tou menn afè bagay fanm sa la papa e yon bagay yo rele prezèvatif nan lari papa pase mwen m pa pral pran pitit la vin pot pitit la tout fanm nan yo pou okipe nou.
Kèt! M gen presyon. Menm ke lèm ta achte yon machin ba fanm nan baz lap neg di banm kle a non a de ok mèsi cheri mal yo wè manzè yo ah yo wè mank pou diw baz gade ki sityasyon. Ba kache tu baz. Wè pandan wap soufri konsa menn. Monchè ki moun bòdè ki te jwenn bagay sa menn kap chache ki paka jwenn li menm nèg sa mwen menm map soufri konsa tou frèm Avle diw nan pwoblèm sa yo. Mpa posede yo.
Yap gou non ou pa posede.

Ayiti tou fò avèk ki tou avèk lòt e ti pitit sa w di a bon e w konn rap. Men fi depi kilè fanm se ou bon aah. Job si laptop sa la pa siye deja e gwo laptop nèf li ye menm.

Eske se kado moun baw ki pral vle di kele mou wi. M pa konnen si fanm nan baw yon obligasyon menn pou ka bal sa ki ou pa menm posede menn. Monchè fanm nan vle voyem fè anpil eksè menn sa m pa gen vle poum genyen menn. Ah monchè sè pli fò ke mwa vre anndan lanmou sa baz map pase e bòdè m santi ke tout sa fè kont mwen frèm. Ewè m santim renmen fanm pam nan. E m renmenl tou.
E pa kado, paske depi avan, depi avan mouche li fanm lan fin reponn mwen, e sèl sa mwen menm ap. Si wap byen gade wi, depi lèm te di w fanm lan ap jere bagay e telefòn bagay sa yo, ou konn sa. Ou wè sa mwen menm lan? Men, non sèlman fanm lan renmen m, sa vle di li renmen m nan sa vle di son bagay nan bouch. Se teori. Epi l pwouvo li tou.
Monchè fanm nan pwouve l li tou an menm tan. Bon. Kisa m ka di nan sa kon. Fanm nan pa kache m anyen. M al lakay li. Bon e sèl sa k te dout pou mwen la se m potko konn kay li bagay sa yo. M ap e lè m rive vre m wè kay la e ladan l li ye. Manman l lòbò tout bagay. Malgre tout sa m fè, fanm nan pa montre m ke l gen lanmou pou mwen. M santi yo. M ap. Wè m fè tout sa m fè pou m wè si m a chanje kle kè manzè m yo. M pa ka. Yo baz. Ou wè?
Malgre mwen t ap fè tout kaka sa yo, sèl mwen m genyen. Yo bagay serye, bagay sa nou pa t ap ka bay landan vre. Yo m pa prete. Men si manmi konnen e bagay sa yo m ap andire bòdè m konnen l kraze l fè m pati deja. Men m tèlman renmen manzè m pa anvi menm. M pa anvi. Antouka monchè, si w gen konsèy ou ka ban mwen. Yo ki bò ki bò wap fè menn. Nan m tou antre wi. M byen kontan menn. Yo la pale menn. Pa gen problem la va.
Yes vre. Mesye gen problem pase problem wi mesye. Depanse man te pi mal mesye tout sa nèg la bay mesye gade man man m gen yo epi gad kèm ap soufri. Mesye humm gade sa bab di vre. Mesye gade sa bab di vre.

Lè w fin kite avè l, li bezwen pran kòb nan men w, li pap mande w 5 goud ankò non. Lap mande w 10 fwa, 20 fwa 5 goud la. Kòman sa?
Tande bal ba w.
Betina gen yon fanmi ki lòt bò. Li te toujou peye lekòl pou manzè, bay kòb tout lasent jounen, lè n al nan otèl, restoran, e mwen k peye. Sa vle di pou fanm, depans sa yo pa depans. Kounye a sa vin pase yon bon jou, yo voye yon 50 dola ameriken, m kwè l te ka rive nan 600 dola. Se sa. Sa fon sa fout bon tande sa a man. Kounya manzè dim bon e 600 dola l pa bezwen bay sa yo mèt kenbe l tout fòse l fòse li dim pa prann li di bon l ban mwen kòm kado ok ok kounya lè fanm sa vin fè m sa l te fè m nan menm kounya ap vin mande l kite manzè pa janm antre sou dosye sa ou konnen apre 6 mwa menm manzè rele men manzè di pou mwen te kòb la menm.

Chè men w tout tan fè m pè. E m se sèl genlè sèl grenn pa m nan k pa konsa wi. Ape ok pase e manman kochon an e pitit kochon an te di manman sa k fè dyòl ou long konsa. Li di enben pitit mwen se vini w ap vini. A a monchè. Se vini w ap vini monchè. Gen lè w pa konprann sa m di la menm. Yo fanm nan renmen m menn fanm nan se pa yon fanm kòmsi k ap use mwen menn. Sa m poko janm mande m yon goud non poko.
Lè a poko rive. Sewou kalòt tenten mesye. Bon an fen kont kisa poun fè avèk zanmi pòtoprens. Santi nèg tande kouzem nan antre poul vin o kole nan kòm kole nan kòm o fòk m bal kouzem nan mesye kòm manzè zanmim lontan pa gen lechwa map oblije jerel.

Kès m te kapab di sa de li? M gen Alex, m gen Jeva, m gen Jeve. Men gad sa o! Gade pwoblèm nan mouda m mesye! Sa vle di si moun nan ap rakonte ni Alex, ni Jeve, ni Jeva, sa vle di m pap janm ka fin pale nan menm. Kè! Pwoblèm yo vin nan mouda m tout jan menn. Pwoblèm fanm nan mouda m, pwoblèm pou m bay fanm tout. Gade yon tenten mesye! Mele m mele!

Lè nou prè m panse ke timoun nan ap vini. Ou gentan tou pou mwen mwen menm. Koman se fè love you pop. Gade l byen cheri. Pran son pou gade l pou wè. Anh like te gade w gade moun nan figi ou di sil gen kob. Yon bon chita love you pop la la. Cheri m pa nan bagay tout pale sa an de. Bagay pou yon moun gen kob wè nan bagay tout chita konsa. Mwen menm e pa nan tout kesyon sa yo. Non e fason lari a pale.

Se pa sa ki enpòtan. E m tankou pa janm chanje an. Anmwey, pa gen anyen ankò. Baw tout sak ladann nèt. Ou wè lajan sam baw la zanmi? Son pyèj li ye. Wè lè joum ta pase nan lari a. Ou kwaze wap mande ankò? Mwen kap fizye w.